te vle play mwen su facebook li fè madam mwen madam ni rele m lap manke m dega so avan nou komanse nan video a mwen bal di nou map envite ou pou abone a chanel la sou poko fè sa sou nouvo sou chanel la mwen swete ou abone a chanel la e pou klike ti kloch ki sou kote la chak fwa m lagon video pou l kale direkteman nan elektronik ou ap itilize Ou te itilize pou gade m nan. Ok So Si w poko al mwen Instagram al fè sa kounye a paske lè m pa poste nan YouTube pou w ka konnen kisa mwen fè pou tout jounen m paske mwen poste pifò bagay mwen fè sou mwen fè tout jounen m. Ok So kibo n ap kòmanse nan videyo sa la. An ta do ti Wendy. Ma pa piye, m pa konn anyen. Bouch mwen an jen. Ok. So, m pa ba nou tou. So, um, mizik sa ap jwe. L ap jwe si ti vyem la. So, m ta ba nou ti bout. So, ok. Avan nou koman, bon, ki ban m da komanse la. Ok, mwen konn ki mwen ap koumanse. Premyeman, son jou mwen jis rete mwen wè yon ti jenom ekri. M ap rele l, kòman m ta rele l la? M ap rele l Kevens, e m ap rele madanm li Nathalie. Ok so m pa vle nan pou m pa fè pou m pa nan zen sou youtube m pa repete non moun yo e m pa pale non facebook yo pou l pa fè zen ankò paske sa te fèt humm kòman sa te pase se yon jou m rete m wè jenn gason an ekri li di m salut bébé ou konn kòman yo toujou ekri apre sa m tann yon bon ti tan m reponn di yes Mwen di bonswa, ou di bonswa. Enpi, apre sa li di, se gade m t ap gade sou Facebook ou, m wè w se yon tatatatatata, ou trè bèl, bèl, epi ou sanble yon moun ki janti, m renmen fason w, tatatata. M konn ap gade, m ap gade, ya, e sa l di m. Sa, ya, e sa l di m. Apre sa m di, ok, mèsi. Epi, o li di konsa, li kòmanse ap pale avè m, ki laj ou? kote ou soti ayiti dadadadada konbyen tan ou gen isi nou komanse ap pale e pa menm menm jou an aprè yon lòt jou ankò l te vin ekri m li komanse ap poze m tout kesyon sa yo mwen reponn li guys jan nou jan m di nou an m se yon moun mwen vrèman friendly mwen pa kòmsi m twò renmen fè moun wont ok m trè friendly depi yon moun la vin pale avè m m pa renmen fè stil m pa renmen fè twòp estera lè fwa so e apre sa li apre sa nou kòmanse ap pale ya so apre sa li mande si ka gen nimewo telefòn mwen nou te vin kòmanse konekte like konvèsasyon an te vin like kòmanse ap moute moute so m santi m te konekte avè l anpil anpil apre sa mwen ba l nimewo telefòn mwen ok so m fin ba l nimewo telefòn mwen apre sa nou konn ap rele Mwen konn ap fè 3 zè tan ap pale, 2 zè tan ap pale nan telefòn. Konn ap dòmi, al dòmi byen ta, nan pale. Like, lè nou konn ap pale, nou konn ap bay blag. Epi li te yon moun ki vreman kòmsi, kòman mwen ka di, komik, li renmen bay blag. Li te konn ap fè m ri. So mwen renmen sa. Se yon bagay mwen renmen. So li te konn ap fè m ri, m te, san m te panse, kòmanse ap mache pou li, like nan yon sans. Men m pat twò renmen paske mwen pat konnen l se jis pale nou tap pale. Epi apre l deside li mande si nou ka si l ka avè m. Apre sa m di m di ok an m di sa se yon bagay mwen ta mwen fò m ta panse sou sa avan. Kounya li di w poukisa bebe m ou pa renmen l mwen di non e pa sa mwen jis. Fòm panse sou sa. Konya li di konsa. An ben ok map tann. Mwen mal antann wè. Apresa li di konsa. Ebon ou pa renmen mwen di. ok ou pa gen pozem kesyon konsa ok ok. Non e pa sa but e jis ke mwen sot nan yon lot relasyon mwen di mwen jis fèt sot nan yon lot relasyon so mwen vle pran tan pou mwen like aprann de mistake mwen te konn fè yo de erè mwen te konn fè avèk lot moun mwen te ye an pou m pa refè yo ankò epi tou pou m aprann renmen tèt mwen avan mwen renmen lòt moun. So, si nou pa konnen sa guys, lèm renmen mwen renmen vit. So, m pa pa yon moun si m pa avè w. Se konsa w menm konsa mwen ye. Pas m pa renmen jwe avèk kè moun nan ok. So, but yeah, se yon bagay nan mwen, m pa renmen jwe ak kè moun. Si m pa renmen moun nan, m ap just di moun nan mwen pa renmen l, m pa pa avè w ok. Se konsa mwen. Son fwa m rete. M'en moun ekri mwen.
Ey! Kite nèg mwen dòmi nan nwit tande, chak nan nwit mwen ka jwenn tan an pou nèg mwen karese m. Moun
ki kwè ke yo ka jere lanmou a distans, yo chire e yo pap janm ka koud. Se m ankò ki pase si l pase la m di. M di, Madanm, de kiyès w ap pale? Li di m, Kervens. M di, Nathalie, de kiyès w ap pale? Li di m, Kervens. Kite mouda Kervens an repo. Kervens se yon nèg marye li ye. Dadadada. M di, Hum! Kervens se yon nèg marye. M di, Premyeman, mwen pa al koze a nèg ou, se nèg ou k ap koze avè m. Ou gen lè pa tcheke telefòn nèg ou byen pou avan ou vin fè m esplikasyon sa. Li di konsa, Humm, m pa bezwen konnen men sèl sa m kwè m ka di w, aprè m fin di w sa, m pral pale a nèg mwen tou, nou gen 2 pitit ansanm, l fè sesi, l konn fè sèl, l pa fè ankò, se tout jounen se avò l ap pale, l ap ekri, so mwen menm jodi an mwen jwenn nimewo telefòn. E yo pap janm ka koud.
Mwen jwenn Mwen al nan telefòn li So mwen wè se avèk ou menm lap pale Sèl sa kon m konnen pou m di w ok M di ey madam calm down You know m di li e Nathalie fè respè w Paske M di Nathalie fè respè w Paske premyeman An de nèg wap pale an Si l te nèg pa w Tout nan nwit li pa tap vle pou l ap sik avè m nan telefòn En M pa konnen nèg ou an se yon nèg marye E l di m li pa marye e l pa avè w M di ok de fanm pa konn nan fè zen so m pa renmen fè zen bay gason yo pou gason fè zen pou gason an nou rele nèg wan mete sou spikè pou l ka pale pou l ka bay verite a epi apre sa mwen vrèman vre non rele l mwen rele pou mwen mete nèg la sou spikè epi mwen di nèg la hey ou marye mwen poze nèg la kesyon hey èske ou marye pandan Linda sou pandan Nathalie sou Linda. Sè mwen di konsa, Ey, èske ou marye? Li di, Non. M di, Èske ou gen pitit? Li di m, Non. M di, Sa k fè m di w sa, mwen gen yon dam ki ekri mwen, k ap fè m enspirasyon, ke ou marye, ou se fanm li, m pa vle kite moun wè w. Pou esplike mwen non. Li di, Non, se yon èks. Pandan Linda sou li, pandan Nathalie sou li nan, wi guys, nan tande, li di m, Non, se yon èks, chak moun m ap pale l toujou konsa, bay sa. Aprè sa menm kote a Linda kòmanse ap kòmanse ap joure misye Kole dadadada ou son chen moun ou ye O m nan ti fache nou te fè pou yon semèn Ou gentan ou te gentan m pa t gentan marye avè w M pa t gentan gen pitit avè w dadada Oh ou nou konnen jouman ayisyen yo pil jouman Pil jouman ou son chen moun ou ye So m plis kwè li te marye ak dam nan pou rezidans Dam nan ap di tout bagay sa yo Dam nan ap esplike tout bagay sa yo Lè w te fè vin isi Just come e mwen ba w papye Si se la anpil bagay ka fèt. Mwen menm m di ok so aprè de jodi an Kevens ou pa ka ekri m ankò ou pa ka rele m ankò kounye a mwen vin konnen ki jan de moun ou te ye ou pa wont jan m fè m konnen aprè sa epi m swete epi di dam wan m swete pou l pa ekri m ankò aprè sa dam nan kòmanse ap di oh sa w di cheri eskize m Linda k ap di Linda di sa Nathalie m bliye sa w di cheri m Pil bagay. Sorry tu cherie, m pat konnen se konsa bagay la te ye. Eskize m si w wè m mwen mal aji, mwen jan mwen vini eko lan, eskize m, eskize m, mwen mande w on mil eskiz. M di ok pa gen pwoblèm, but aprè de, m swete w pa fè sa ankò paske gen bon moun ki tap gentan like you know. Jou avan, bon mwen menm mwen pa yon moun ki renmen fè zen pou gason, so kounya mwen swete w konprann. M di w, ti gason an nan liy nan, nan pale, li pa di on mo ankò, li pa di on Anmò Momo ankò apre sa la vin ekri mwen la vin di mwen o wi mwen menm ki fè konsign avèk on sè mwen pou m wè kijan w tap reyaji what the heck guys di mwen si nou daprè sa li di se konsign li pase avèk on moun pou moun nan te vin ekri m pou l te fè like sa pase konsa pou l wè si mwen serye vre pou l te ka wè kijan de moun mwen ye. Eske sa fè sans guys like jan dam nan ap pale an like kòmsi yon moun ki vrèman pa janm kwè pou jis kounya m pa janm pale avè misye so li rete nan wòl li mwen nan wòl mwen kounya so rete branche guys pou plis lòt bèl bagay ki pral vini nan chanèl la mwen swete nou te enjoy ti video sa so se sa mwen te gen pou nou jodi an guys mwen swete nou Nou te enjoy ti video sa. Pa bliye abone a chanel lan. Ban mwen yon like. Kite yon komante. Di mwen sa nou panse. Eske nou panse Kevens ta jwe avèm lè l di m se avèk yon moun. Li te pase konsin pou l te Li te pase konsin avèk yon moun pou moun nan te vin ekri mwen pou pou l te fè bagay la pase konsa oubyen oubyen eske nou panse ki di m kisa nou panse de sa m pa konnen jis di m kisa nou panse di m kisa nou panse de tout de sitiyasyon sa ok bay a la pwochèn nan yon lòt fwa nan yon pwochèn videyo bay bizou guys.